Mwen rele Madan Dorsainville Saint Julien. Madan Dorsainville Saint Julien. Wi. E ou menm ou Ozetazini jodi a la, kot mari ou? Bon, m vin fèmen ansanm a mari m. M rive nan premye pòs, yo mete tout dokiman nou ansanm. Lè m rive nan dezyèm kote y ap pral fè, y ap pral fè dosye pou nou ankò e yo separe yo. Separe yo, separe yo, yo mete yo apa. Kounye a lè pou lage m la. Yo lage m san mari m, yo di m konsa, lè yo rele m, lè l ap fè apèl, lè polisye ap fè apèl m ale, li di tout moun ki an fanmi pase pran fanmi m. Lè m pase pran mari m, li di non, non l pa nan kaye a. Kounye a m di polisye a, sa m pral fè? Jodi a mwen pote videyo sa pou nou ki trè enpòtan ou menm ki sou fontyè a ki gen pou al fèmen. Gade video sa. Si ou wè li enpòtan pou pataje l, pataje l pou l ka jwenn yon zanmi w, yon fanmi w, yon kouzin ou. N ap gade dam sa a kijan l viktim malgre li ansent. Ebyen! Premye grenn bagay nou dwe konnen, konpatriyòt mwen yo, Ayisyèn mwen yo, frè m ak sè m yo, premye grenn bagay nou dwe konnen, lè nou pral fèmen, lè fi a ansent, lè n ap fè dosye yo, se pou nou toujou mete dokiman mari yo
avan. Lè y ap rele nou, premye moun y ap gen pou yo rele, se mari n.
E lè yo rele mari nou, lè sa a, y ap rele nou apre. E si toutfwa nou fè dosye a, nou fè dosye a, se nou menm ki nan tèt lis, lè konsa, se y ap libere fi a, y ap kite gason an, y ap voye gason an Ayiti. Nou tande sa m di nou an? Dosye a. Gason an sipoze an tèt dosye a. Lè nap fè dosye yo. Medam, pa mete nou plis eklere ke mari nou. Lè nap fè dosye yo, nou menm ki ansent, toujou make sure ke dosye a se non mari nou ki an premye. Adrès la nan men mari nou. Tout sa yap mande nou, di tout bagay nan men mari nou. Si nou pa fèl konsa, Yap libere fi a yap lage mari a anba. Yon grenn bagay ankò nou dwe konnen tankou lè yap fè dosye yo pou nou pa bliye imigrasyon etazini pap dòmi li menm gen de kesyon yap poze nou menm 10 fwa tande byen sa map di nou gen de kesyon yap poze nou menm 10 fwa Fòk nou ka reponn li menm fason ke nou te reponn li oparavan, depi lè nan fè premye dosye. Si yo mande konbyen mwa madanm ou genyen, madanm ou te di 8 mwa, n ap kenbe 8 mwa a jiskaske nou libere. Si ou di 8 mwa. Mari w di 7 mwa. Oubyen mari w di 7 mwa, ou di 8 mwa, y ap wè moun sa yo se pa moun ki t ap viv ansanm. Fòk nou trè pridan lè y ap poze nou kesyon pou nou ka reponn kesyon yo byen detèmine. E lè y ap poze nou kesyon tou pa mamote. Se youn nan rezon. Lè ou menm ou pral fèmen, ou sipoze konvèse avèk madanm ou pou ide nou idantik, pou nou youn konn kisa n pral di. Paske imigrasyon, dèfwa nou di se imigrasyon ki fè nou abi, men dèfwa lè nou pral fèmen, nou pa konn kijan de de kesyon pou n prepare e dèfwa. Lè ou menm ou di yon bagay mari w di yon bagay yo wè kòmsi pawòl nou yo yo pa sanble e make sure ke avan menm nou pral fèmen ale sou google ale sou google gade adrès moun nan ban nou an verifye l pou nou wè sil sil kòrèk sil pa kòrèk nou chèche yon lòt adrès. Paske le pli souvan defwa nou di se imigrasyon ki depote nou ki fè nou mal, defwa se adrès nou bay lan ki pa korèk. Se konsèy sa yo mwen gen pou nou, aplike konsèy sa. Si ou retrouve video sa, li pote gen konsèy pou ou, patajel. Pa bliye, sa m di nou, lè nou pral fèmen.

pou n kapab konnen kijan nou dwe al fèmen e kijan de kesyon pou n prepare. Pa bliye abòne, like epi pataje. Anvan m ale yon grenn bagay m vle nou konnen tou. Ou pa ka pral fèmen avèk yon fi ansent ou pa konn non manman fi a ou pa konn non papa l. Paske lè yo pral fè dosye yo pou ou, y ap poze w kesyon sa yo, non manman fi a, non papa fi a. Si moun nan se madanm ou vre ou paka pa konn non fanmil. Depi ou paka reponn jan de kesyon sa yo ou gentan wè w nan fod. Eske n konprann timoun?